Jodi a se yon plezi, se yon privilèj pou nou, pou nou patisipe nan sipèb emisyon sa a. Ok, e ou di ou se biznisman, e Desir, ki sa aktivite a ye? Ki aktivite biznis ou? Ki sa aktivite a ye? Donk nou vann rad, nou vann rad. E non sèlman sa tou, si pa egzanp ou gen yon pantalon ou anvi fè dizay ladan l, nou kapab fè sa. E nou vann pwodui detèjan tankou likid vesèl, dezenfektan, klowòks e lòt bagay. Ok, ok.
E èske Désir pa gen yon pwojè l ap travay sou li la ki prale nan lari a lòt semèn nan? Bon, pou lemoman, m gen yon pwojè. Nou gen yon pwojè avèk plizyè jèn e jiske la nou poko jan nou poko vrèman ka bay yon non e li nan kouti. Se yon pwojè kote ladan l si w ap òganize yon evenman pa egzanp w ap bezwen nou paske nan pwojè a gen moun ki se ki spesyalize nan dekorasyon gen moun ki ki la pou fè foto ki se fotograf e gen moun ki ki la pou mòd e otre choz. Ok, e,
enbe, pa gen yon fason yo kapab kontakte ou menm pèsonèlman e pou yo te ka, ke se swa pou biznis oubyen yon jèn ta renmen antre nan pwojè sa ki gen yon konpetans deja, ki jan yo kab fè jwenn ou, sou ki rezo oubyen ki fason? L ap ekri m dirèkteman sou WhatsApp, paske mwen plis itilize WhatsApp. Ok, enbe, bay yon nimewo ou. Kote yap ka jwenn ou? 31 45 15 68.
Ok entèresan donk e pou moman sa la nou pral pati avèk sijè nou an ki ase entèresan son sijè lèm wèl kèm bat paske depi wap viv fò gen rèv fò gen aspirasyon fò gen yon bagay Ou ta renmen nan viw e se de sa nou pral pale e poukisa ou dwe gen bagay sa nan viw kòman ou kapab genyenl e kijan ou kapab posede e poukisa e daprè ou menm deziw ou dwe gen yon rèv. Si ke w poze kesyon sa a plizyè moun, kisa k yon rèv pou yo, sè su ke w ap sòti avèk plizyè repons ki ap sanblab youn ak lòt. Y ap di w ke se yon bagay ke w swete reyalize, yon bagay ou swete fè, yon bagay ki sòti nan kè w, nan pi pwofon èt ou, e ke w ta renmen akouche. Donk, si ke w poze plizyè kesyon sa a, w ap jwenn sa kòm repons. Otreman di, nou ka di ke yon rèv se yon ideyal. Oh enteresan Yon ideyal kiyès ki pale de rèv kisa yo di de rèv? Gen otè ki di L'idéal ce n'est pas d'être mais de devenir se yon otè ki ase enteresan sou pawòl sa yo paske an vrè tout bagay la se pa nan moman aktyèl lan ke l ap pase men se yon pwojeksyon se fason ke w ta renmen ye a e apati de prezan w wap eseye akouche l. Exactement.
E rezon ki ka fè yon moun gen yon rèv se ki sa li ye ankò?
Bon, gen yon rèv se yon bagay ki vrèman enpòtan. Paske sa pèmèt an kèlke sòt ke nou vize, ke nou travay pou akonplisman yon bagay. Donk, se e de la vin gen yon santiman de direksyon. Nou ka di ke yon rèv se yon fason pou nou bay egzistans nou yon sans. Egzakteman.
Egzakteman. Men li ta pe posib tou pou yon moun ap viv san ke l pa gen yon bagay li reve, san ke l pa gen yon bagay li bezwen fè, tout li menm dakò a sa. Ya, vwala.
E nan poukisa ou dwe gen yon rèv la, m panse li ta enpòtan tou. E, paske ou ka jis rete wè ou renmen yon bagay, ou anvi yon bagay, san ke ou pa konn ki bò anvi sa a sòti. Ki sa ou ka di nou plis de sa? Mwen ka di, Yon rèv se yon bagay ki sòti nan fon nanm ou e ki al chita nan enkonsyan. Paske fò souvan nou atire a yon dal trik ke nou jis rete nou wè l la. Tankou mwen menm m sonje lè m te pi jèn, le fèt ke m gen plizyè kouzen kouzin yo te toujou di m bon y ap yo pral y ap medsen, y ap konstwi lopital tou e tou. Pou m santi m patisipe nan sa y ap di a m te konn di bon mwen menm tou m ap medsen. E avèk le tan m pral vin reyalize trè klèman ke sa pa, se pa sa m vle vre. E lòt aspirasyon sa kote l sòti m pa konnen, se jis rete m rete m di waw se pa sa m ta renmen fè ak vi m, men ki direksyon m ta renmen pran. Donk apati de la m ka di se yon bagay ki sòti nan nanm ou ke sensèman ou pa vrèman gen konesans de, konsyans de li menm de poukisa se sa. Kòman yon moun, kòman yon moun ka fè pou li akouche yon rèv ke l gen? Kòman yon moun ka fè pou li akouche yon rèv ke l gen? Donk, tout moun sou tè sa gen 24 è de tan. Men sa pa enpeche rich lan vin pi rich, pòv la vin pi pòv. Donk, se apati de 24 è de tan sa ke siksè a avèk echèk la konstwi.
Se sa k fè mwen di ke yon moun ki vle abouti, ki vle akouche avèk sa kè l te vle, li s on moun ki dwe konnen, ki dwe konnen ke 24 heures de temps sa l genyen an, se sèlman li l genyen nan tout ane a. Chak jou l renouvle konsa. Chak fwa w leve w di, bon se sèl ti tan sa m genyen si m vle tèl bagay, donk fòk m fokis sou li, fòk m pran san m. E gen yon otè ki di konsa, moun ki ap bati rèv lan, an vrè, se moun ki konnen ke se sèlman. ti segond yo l gen. Donk tout ajisman se nan ti segond yo. Kòm si li vize sèlman le prezan. Donk kòman w ka fè pou jere 24 heure de tan sa? Dou vin yon kesyon ki otodisiplin. Ki enpòtan pou sijè a.
Se otodisiplin. E mwen toujou di konsa, on rèv jwenn vi a pati di moman ke ou menm ou kòmanse sakrifye pou li. Kòman se fè sakrifis pou li? E sans sa, se jis yon fantasm, se yon bagay ke w ap repete, w ap repete, epi vwala, se pa gen anyen de konkrè, se yon ide ke w genyen, se kèlke choz dabstrè. Donk se sa. E nou kapab di tou ke yon rèv gen yon parkour. Yo di gen le noir, le blanc. Le noir ki se kote w al fè rèv lan, w al imajine l, w al konstwi l nan lespri w, le blanc ki se la konkretizasyon. Men, pou k li konkretize, il a fallu ke l travèse yon pòt ki se le monde du sacrifice. E yon moun. ki prè pou l akouche sa li dwe konnen fòk li fè sakrifis. Lotodisiplin mentnan. Otodisipline tèt ou se yon bagay ki vrèman enpòtan paske san disiplin ou pap al nil pa. San yon avi ke mwen pataje. San disiplin ou pap ale nil pa. Donk kisa disiplin nan ye? Nou ka di ke lotodisiplin se lòske ou enpoze ou. Yon sanm, kòmsi yon règ de konduit, yon sanm de valè di bon se fason sa ke m dwe ye nan sousi pou amelyore pèsonalite ou, nan sousi pou amelyore moun ke ou ye a. E nou di ke lotodisiplin fè pati, fè pati entegran di devlopman pèsonèl e dizon ke. Oto disiplin nan se baz tout bagay la. Se disiplin pou w genyen e otomatikman ou gen disiplin w ap akouche a tout sa w vle nan vi a.
E si nou ta pale de kelke etap oto disiplin nan gen ladan l? Ok, pou w moun oto disiplinen tèt li, Kòmsi nan yon sans pou l abouti a rèv li an, li dwe toudabò defini objektif li vle atenn nan. Donk, lè l fin defini objektif ke l vle atenn nan, apati de la, apati de la li gen yon, kòmsi yon lespri ki byen dispoze, li gen yon pwofon konfyans nan li menm e li di bon, se sa m vle, donk fòk m ka mete m kòmsi. Fòk m ka fòme m pou m akouche ak sa. E apati de panse sa yo, otodisiplin nan otomatikman l kòmanse vini. E answit, fòk ou detaye yon plan daksyon pou akouche rèv lan. Plan daksyon lan, e. fòk ou mete dè delè ladan l, ou mete delè ou di bon nan tèl lè m vle akouche a tèl bagay, nan tèl lè m vle fè tèl sesi, tèl sela, tèl sela. Donk plan daksyon an, an kèlke sòt, li pèmèt ke ou pi bon kòd a ou menm. E otomatikman ou franchi sa, a lentè de ou menm w ap gentan santi sa e w ap ka retounen sou aksyon, kòmsi w ap ka retounen remedye a sa. E Nou ka di tou ke l'auto-discipline c'est la capacité de prioriser une chose. Komsi ou priorize yon bagay nan sousi pou komsi pou lòt bagay yo pa vreman komsi enterese ou. Se sa ou priorize a, se sou li ou fokis, ou fidèl avèl. Donk ou eseye kreye yon. yon sòt dantouzyas pou sa, pou sa ke ou menm ou ta renmen akouche avè l la. E dayè m di sa, antouzyas la ki yo defini kòm etan yon enspirasyon divin, se baz tout bagay la. Donk san antouzyas, ou p ap ka, ou p ap ka abouti anyen, paske se antouzyas lan, an kèlke sòt, kòmsi lè w leve k pral fè w, yo, yo m pa ka ret la, paske m gen objektif, men sa m ta renmen ye, men sa m ta renmen fè, kòmsi w amòti sit lan, ou aprann de, de echèk ou yo. E pou leve ou pou avanse. Eske nou ka eske nou ka konpare e antouzyasm avèk pasyon? Ou byen eske se sa li ye menm? Eske nou ka konpare antouzyasm avèk pasyon? An kèlke sòt nou ka di wi. An kèlke sòt nou ka di paske lè w antouzyasme se yon bagay ki ekstraòdinè kòmsi malgre van e mare ou di bon se sa m vle. ki anpe sanblab avèk pasyon. Te gen tankou yon moun ki gen pasyon, malgre moun ta pale l de rèv sa, se li l wè, se li ki tout vi l san l wè, san rèv sa li pa wè tèt li. M soze m te di sa talè a, yon rèv se yon fason pou bay vi w, egzistans ou an sans. Donk, san San akouchman sa ou santi kòmsi ou pat gen yon rezon dèt vrèman. Se sak fè ke mwen toujou di fòk ou goumen pou rèv ou. Kwa ke reyalite a ka yon fason men a pati de prensip, de valè ke ou ba tèt ou, ou ka chanje sa. Ou ka konstwi yon lòt reyalite nan antouraj ou tou. E otodisiplin, lè wap pratike lotodisiplin, ou dwe òganize. Wi, lotodisiplin sa mande fòk ou gen pasyans tou. Paske san pasyans ou pa ka abouti a anyen. E vwala. Ou dwe pasyan e kenbe nan lespri ou sa ke ou menm ou te fikse kòm objektif e travay pou li. Mwen di souvan fòk ou kreye yon atmosfè, yon espas kote ou ka, kòmsi ou ka santi ou nan po ou, ou rekonfòte ou. Kòmsi gen de zanmi lè w genyen.

Men, se de sakrifis ke l te oze fè, se yon fason ke l te ye ki fè l akouche avè l, avèk sa ke li te vle a. Yeah. Yeah.
Ok. E, pa bliye w ap swiv podcast sa ki se Kòman e Poukwa, e nan podcast sa nou pale de sijè ki gen rapò avèk devlopman pèsonèl, E meyè fason ou kapab rete konekte avèk nou se abòne avèk medya ke wap swiv e podcast sa sou li a. Ou byen mwen menm pèsonèlman abòne avèm ki se Chardel L'Authentique sou rezo yo, Instagram, Facebook, TikTok, X, kounye a la pa gen Twitter ankò se X, ou kapab abòne avèm sou li e Threads tou, tou sa ap vreman enpòtan pou ou konnen tout sa map regle. Donk e Lyoto nou tap pale de yon sijè ki te vreman enteresan, nou pale de kòman yon moun kapab kreye rèv li e ki atitid moun sa ta dwe genyen, nou pale de otodisiplin e nou pale de etap otodisiplin yo ki se defini yon objektif e fòs sa ou genyen pou ou akonpli a, fò wè l, fò wè ki sa li ka ba ou, ki sa l ka pote pou ou, se gen yon bon eta despri pou ou atenn sa ou reve a, se gen yon plan ki klè e defini nan yon delè byen dispoze, epi tou se pa Se priyorize kapasite e pou w pa distrè. Se priyorize, fòk ou di sa a m gen pou m fè l nan tèl tan, m gen pou m rive konkretize sa tèl lè, fòk ou pa kite w distrè avèk anyn. Epi, Fòk ou pasyan. Malgre ou ta kòmanse bagay la, ou poko wè rezilta a, fòk ou toujou di konsa, men poukisa m te kòmanse, enben m ap ka fè plis bagay toujou. Donk, Lyoto, èske ou pa gen yon bagay ke ou ta renmen di piblik la avan ke ou kite plato a? Non, m pa gen anyen m ta renmen di. Ok, dakò.